M sot fè yon pòs sou paj mwen e pi m ta panse avèk yon grenn mo ki se mèsi. E sèten fwa nou nou ti jan ap panse avèk de grann choz, nou ap panse avèk de gran pwojè, avèk de choz de grann anvègè e nou vle ke nou reyalize de bagay ki ekstraòdinè. Nou ap panse avèk gwo kay, gwo machin, gwo bilding, tout sa ki gwo yo. Nou ap panse ale nan gwo peyi, nou ap panse pou nou fè. Grand reyalizasyon nan vi nou. That's ok. But pafwa nou konn bliye koz avèk yon bagay ki trè senp, yon senp mo. Se mèsi. Konbyen fwa ou pran le tan pou di Bondye mèsi paske wap respire, paske ou ka fè. Paske ou kapab ouvè bouch ou pou w pale, yo tande son soti nan vwa ou. Konbyen fwa ou ouvè bouch ou pou di Bondye mèsi paske ou kapab mastike, ou kapab fè. Konbyen fwa ou pran ti tan pou di Bondye mèsi paske Ou ka ouvè je w, ou ka bat je w, ou kapab tande nan zòrèy ou, ou kapab fè men w konsa, ou kapab touche, ou kapab santi sansasyon lè moun touche w, santi moun touche w. Ou santi ke konbyen fwa ou di Bondye mèsi pou ti senp bagay sa. Ou kapab jwe zòtèy pye w, ou kapab koube jenou, ou kapab koube do w, ou kapab fè epòl w konsa. Gen anpil ti bagay konsa si m ta pale de yo, videyo a t ap twò long. Youn nan bagay mwen vle di w, ou ka toujou panse gran, ou ka toujou reve gran. Men, pa bliye sa, di Bondye mèsi pou tout bagay. Di Bondye mèsi paske ou kapab respire, ou kapab sekwe tèt ou, ou kapab jwe sa, ou kapab fè sa. Men gen moun nan depi l fè tout vi l, li pase tout kòmansman ane a sou kabann lopital, li fè tout dèzane se moun k ap met manje nan bouch li. Mwen konsyan ke antan ke imen ou kapab toujou gen e gran grand anbisyon, sepandan pafwa ann pa egzajere. Ou jwenn yon kote pou dòmi, ou jwenn dlo pou bwè, ou jwenn manje pou manje, poutèt ou pa gen machin ou santi aah my goodness. An nou di Bondye mèsi pou tout bagay. Pran ti tan sa a, di Bondye mèsi. Menm nan videyo sa a, ekri di Bondye mèsi pou tout bagay. Gen moun ki pa wè kòmansman ane a, men deja ou gentan nan dizyèm mwa nan ane a, ou pral wè, wap wè novanm, wap wè desanm e wap wè 2026. Di Bondye mèsi pou tout bagay. Gen de lè ou konn kriye, gen de lè kèw konn pa kontan, gen de lè tou. Ou konn ap dòmi nan manje, ou dòmi nan bwè, ou dòmi, wap byen pase. Ou gen pitit, ou gen madanm. M pa konn poukisa wap di Bondye mèsi. Men di Bondye mèsi pou tout bagay. Gen de kote, solèy la, lè l leve, se byen l fè. Li, bon m pa di se byen l fè. Gen kote, moun yo pa jwenn solèy la. Lè jou yo wè solèy la, solèy la se tankou se yon, yon bagay yo tap tann. Trè lontan. E konsa tou, gen kote tou, lè lapli resi tonbe. Moun yo t ap tann lapli a avèk swaf. Di Bondye mèsi pou tout bagay. Ke Bondye beni w. Pa bliye, nan videyo sa, w ap save li, w ap pataje l avèk yon lòt moun. Konsa, bèl zam kapab touche plis moun kapab beni. Tchaw tchaw. Bondye beni w.